E nou deja pran le swen pou n salye chak grenn moun ki deja fè pati de kominote sa a, e nou di a ou menm ki fenk tonbe sou chanèl sa, ou gen enterè pou w abòne. E dèke ou fin abòne, pa bliye tou peze ti klòch notifikasyon an yon fason pou w pa rate okenn videyo n ap gen pou n poste.

ki kenbe edikasyon peyi a an kaptivite paske ayiti gon pwoblèm dedikasyon sivik nap mache nap mache pou Bondye di yon mo souf pou ayiti. Donk ou panse aprè mach sa nou pral jwenn kèk solisyon a pwoblèm peyi a pou kote a? Ya wè efektivman paske menm jan Bondye abitye fèl Bondye te kanpe avèk Neyemi Bondye te kanpe avèk Amos a pli fòt rezon jodi a tout foul moun sa yo nan lari Fòk Jezi di yon mo. Fòk Letènèl di yon mo. Souf pou Ayiti. Jezi pou nou ale an kanaran. Jodi a nap mache jodi a. Pou Bondye kapab fè yon bagay pou peyi a. Pou Bondye ka libere peyi a. Libere peyi a Bondye libere. Mwen mwen pankat nan mwen. Kisa pankat sa di? Pankat sa se pou nou kapab ale. Pou nou wè sa di la. Se pou Ayiti. Se pou Ayiti. Se pou Ayiti.

Desann peyi a nan ensekirite, nan mizè, nan salte li ye la jodi a. Jodi a nou vin di ke jèn gason. Kit ou te kretyen, kit ou pa t kretyen, ou te vodouyizan, masonlòj elatriye, jodi a n ap tann ou pou w vin mete men nan batay pou byennèt la. Paske papa nasyon an, li te vle byennèt pou nou e l te vle grandèt mache pou peyi a. Jodi a, politisyen abolotcho ansanm avèk boujwa kòwonpi kominote entènasyonal kote zam yo ap fabrike a, yo pran peyi a, yo detwi lavi. Lavi ta dwe eksitan! Jodi a nèg yo kouri lavi, enben nou di ke ann kanpe pou n di yon souf pou Ayiti pandan ke n ap mande nèg ki onèt, nèg ki entèg, nèg ki patriyòt pou yo mete men nan batay la pou n fon lòt peyi k ap itil pou lòt moun k ap vini apre. Lè nou gade nou wè jan dominiken yo kanpe kont mouvman sa a. Nou fè yon ti koutpye nan istwa Labib nan Egzòd 17, vèsè 8, lè n ap gade kote ke pèp Amalèk la te kanpe devan pèp izrayelit lan, lè ke pèp izrayelit lan t ap soti ann Ejip ann esklavaj, pèp Amalèk lan te deklare pèp ejipsyen an lagè. Enben. Bondye ki anwo nan syèl la te frape pèp Amalèk la. Enben, jounen jodi a, nou di kèlkeswa moun ki ta vle kanpe, kèlkeswa peyi ki ta vle kanpe devan ji, devan, devan e, e, e, e, delivrans Ayiti, flo Bondye ap tonbe sou yo. Paske, nan Jan 8 vèsè 36, li di, Kidonk, si donk le Fis vous affranchit, vous serez réellement libres. Sa vle di libète ke n ap chèche a, Se libète sou lanmò, libète sou maladi, libète se sa di fòk chèn ke nèg yo te mete nan pye nou an, nan tèt nou an, fòk li soti. Sa vle di, nou di nou menm, nou dakò en Pyè 4 travèse nou, li di la fin de toute chose est proche, soyez donc sages se pou vake a la priyè. Pandan n ap vake a la priyè, n ap kwape move zennmi yo, n ap kwape lidè politik k ap bay zam, n ap kwape moun sektè ekonomik la, N ap fwape sekte prive a, n ap fwape loksidan ki konnen ke li kapab pouri peyi an e n ap fwape yon franch nan legliz ki panse ke l ka bay moun ki pi mal yo zam. Ban m di nou yon bagay, Bondye di konsa, Gade, pwochen w lan, fòk ou mete ansanm avèk li pou w ede l. Sa vle di, se pa ni zansèt nou yo, ni Bondye ki anwo nan syèl lan ki kondisyone. Fason ke nap viv lan, se vye politisyen ki kole avèk krache blan meriken, blan kanada, blan franse ki mete nou nan yon esklavaj mantal, anben m di menm jan Jan 8 vèsè 36 li di si donk le fis vous a franchi an, sa vle di kòm nou gen libète sou lanmò, Nou gen libète sou maladi, sa vle di libète espirityèl lan li pral etire chèn ki nan tèt nou an. Libète espirityèl lan li pral ba nou libète sou ekonomik. Nou pral ka voye pitit nou lekòl. Paske lè sa a, nou pral fè bagay yo avèk etik. Nou pral fè bagay yo avèk jistis. Paske nou di lajistis elève yon nasyon. Sa vle di yon pèp ki san jistis se anachi total. Sa vle di se yon pèp. k ap plante nan move tè, kote lawouze, e pawòl nan Bib la di konsa ke yon pyebwa ki plante nan yon kouran do, fèy li yo p ap janm vèt. Sa vle di ke n ap di Sendomeng, si w konnen ke ou ka kanpe anfas nou, menm ti bagay ki te rive pèp Amalèk lan, se li menm ki pral rive w. N ap voye w! Nan egzòd. Sekirite pou Ayiti! Nan egzòd. Nan egzòd. Nou bezwen sekirite, nou bezwen travay. Labib di nou lajistis se lèvin nasyon. N ap chèche jistis pou Ayiti. Paske pa gen travay pou jèn. Peyi a pa gen sekirite. Nou bouke, nou pa kapab ankò. Nan yon peyi manje e liks, nou pa ka travay, nou pa ka viv, tout bagay gen pri, nou pa nou pa gen priyorite sou anyen nan peyi a, yo privatize nou de tout bagay, nou pa gen lwazi, nou pa ka manje, nou pa ka viv alèz. E pou Bondye di yon mo pou nou, pou Bondye ba nou lapè, e m swete ap gen yon nouvo Ayiti e lè nouvèl Ayisyen fòk mwen la, fòk Bondye di yon mo pou peyi sa, nou soufri twòp. Antanke jèn nan peyi a, nou pa ka viv, nou pa ka manje, nou pa ka respire, nou pa ka manje, nou pa ka dòmi byen, nou pa ka al lekòl, nou pa gen anyen kòm lwazi nan yon peyi. Nou pa ka al lekòl, nou fini lekòl, yo mande nou pou nou al lekòl, pou nou aprann metye, nou pa ka travay. E pou Bondye di yon mo pou nou, pou peyi sa a. Ki atout ou ap remèsye a li menm? M panse aprè match la fòk Bondye di yon mo pou peyi a.

Evanjelis Boshar Evens, Ministè map tigele fèm le rès pou Kris. Jodi a, apre lendepandans, mesye sa yo mete nou nan sitiyasyon pou nap batay antre nou. Yo kreye la relijyon ban nou. Si yo pa nan la relijyon, Dieu est dans la droiture et la justice. Donk jodi a, sa nèg yo fè sèvo nou an, se pou nou ka batay youn lòt. Jodi a pa kesyon de advantis, li pa kesyon de legiz batis, se pa kesyon de mòmon, de temwen de Jewova, se pa kesyon de katolik, de oungan. Son kesyon de Ayiti. Jodia yo fè Ayiti tounen yon lanfè epi yo ban nou Kanada, Lèzetazini, Lafrans pou paradi. Nap di popilasyon ayisyèn nan, jodia li lè, li tan pou yo leve kanpe pou yo kapab konnen Ayiti se pou yo. Mèsi.
Bon, nou salye laprès, nou menm antanke jèn gason, jodi a, se avèk fòs, avèk kouraj, ke nou ap mache nan mach sa. Se Amos ki pral aji. Nou menm nou di, Bondye kapab fè tout bagay. Pousake nou kwè nan Bondye ki kreye syèl la, kreye tè a. Jodi a la, nèg ki nan katye popilè yo, ke nèg a vès ame yo, sektè prive, sektè politik ame yo, jodi a la, nou mande yon lapè nan tout teritwa nasyonal la. Nou mande lapè anndan Matisan. Nou mande lapè anndan Gran Ravin. Nou mande lapè nan tout bò peyi a, nan Belè, nan Delmas 6. Nou di, kèlkeswa moun ki fè tèt di ki pa vle fè lapè, kèlkeswa moun ki vle se zam nan pou l kenbe pou l fè krim sou popilasyon an, kèlkeswa moun nan, fleau Bondye gen pou l tonbe sou. Jodi a, pèp ayisyen an mande yon chans nan katye popilè yo. Pèp ayisyen an mande, yo di yo vle viv. Dyaspora yo di yo vle antre anndan peyi a. Sektè prive a, mezanmi. Nou mande lapè. Pale avèk jèn gason nou ame yo. Nou mande lapè e nou di ap mach sa Bondye gen pou l ban nou repons. Sa se yon lèt nou ekri a Letènèl e Letènèl gen pou l reponn nou lèt la e nou la nap di Bondye nap tann lèt la nan men l fòk gen lapè nan peyi Dayiti. Mèsi.